Alo bonswa ak tout fanatik Fon Time yo. Donk eh, deja nou remèsye ou pou konfyabilite ou e pou èd ou. Nap mande ou pa janm sispann abòne avèk chanèl nou ou menm ki poko abòne. Ou menm tou ki ap swiv video sa, like li epi pataje l, kòmante si w gen yon bagay ou bezwen konnen, pataje l avèk lòt zanmi w k ap viv Brezil e konsa l aprann enfòmasyon itil sa yo. Jounen jodi a nou pote pou ou Yon sijè ki trè enpòtan. Kòman ou bezwen konnen si ou apwouve nan kòb gouvènman ap bay lan? San grate tèt, ou pa bezwen tchwe tèt ou. Ou pa bezwen ap mande anpil moun enfòmasyon, videyo sa a pral reponn avèk tout kesyon yo. Pa bliye ke Frontime nan zafè dokiman ou, Frontime devan. Kèlkeswa kote ou ye nan Brezil, Rele nou, ekri nou, fè demand ou, epi dokiman w ap vin jwenn ou nan de pla. Pa egzanp, randevou pou ale kouche pou rezidans oubyen pou al renouvle rezidans ou, randevou pou Bolsa Familia, oubyen randevou pou ale nan Ministè di Travay, oubyen randevou pou ale nan Poupa Tempo, sèlman rele n, fè n konnen, kèlkeswa kote w ye, n ap ba ou sa sou de ti chèz. Lòt bagay ankò pou moun ki São Paulo, pa bliye, Pou Funtime, Adjenti fè foto se sa nèt alkole. Nenpòt sa w bezwen, nenpòt foto w ta bezwen pou nenpòt okazyon, pa ezite rele n, pale avèk nou epi n ap ede w jere sa. Ann antre san pèdi tan nan sijè ke nou vin pou n pale avè w. Kòman w dwe fè pou w konnen si w ou kalifye pou kòb gouvènman ap bay la? Pa bliye, kòb gouvènman ap bay la, Moun k ap gen chans pou jwenn li jiskounye a se moun ki te enskri nan sistèm nan deja. Sa te ka rive moun nan te enskri li pa t jwenn li, men piske li te enskri, si kounye a li vin elijib, li vin kalifye pou l jwenn li, l ap jwenn li. Men moun ki pa t enskri nan sistèm nan, yo pa bezwen tye tèt paske yo poko janm devlope yon lòt sistèm pou moun enskri depi lè enskripsyon te fèmen 2 jiyè a. Ebyen, ou menm ki te enskri, swa ou te kalifye, Ou te kòmanse resevwa li vin kanpe oubyen ou potko janm resevwa, jounen jodi a videyo sa se videyo paw. Pa bliye Funtime ap panse pou ou ebyen sèl fason ou ka montre nou ke ou renmen travay la se pataje videyo sa ou pral gade la bay lòt zanmi ou epi konsa tou ya gen chans yo menm pou yo wèl ya gen chans pou yo tandel e pou konn enfòmasyon an ale an al wè Kisa Fun Time pote pou nou? Pa bliye Fun Time se ou menm! Fun Time se nan pla men w, si pla men w pa egziste, Fun Time pa pla ankò. Nou se tankou yon ti flè, ou menm pla men w sèvi pou nou kòm dlo. Ebyen, wa wè! Si pa gen dlo pa gen lavi, ebyen si pa gen ou menm pa gen Fun Time tou! Ebyen, san pèdi tan, Ann al gade videyo sa a, ann ale pou n wè kòman ou menm ou de fè chita lakay ou avèk telefòn ou nan men w, sèlman aksè ak entènèt ou bezwen pou w verifye pou w wè èske ou gen aksè pou jwenn kòb gouvènman ap bay la. Pa pa pa pèdi tan, antre an kominikasyon avèk nou si ou bezwen yon sèvis. Nou la pou nou ede ou. E pou nou menm tou, lajan e pa li ki pi enpòtan an. Se sèvis lan. Sa ka rive, ou nan nesesite a, Funtime, li la l ap kanpe avè w. Paske san ou, Funtime pa egziste. Ebyen, ann al gade ki sa w dwe fè pou w konnen èske ou kalifye pou resevwa kòb gouvènman Brezil la ap bay la. Ebyen, rale telefòn ou, ann ale. Ou rale telefòn ou konsa. Ou prale nan Google ou byen nan Chrome wap ekri data previ. Wap ekri data previ, premye enfòmasyon ki parèt devan w nan wap klike sou li. L ap mennen ou nan sit gouvènman kote yo ba w aksè pou al verifye enfòmasyon sa yo. W ap bezwen CPF ou, w ap bezwen non konplè ou, non manman ou epi avèk dat de nesans ou. Se 4 enfòmasyon sa yo w ap bezwen pou konnen èske w ap resevwa kòb gouvènman. Ou antre enfòmasyon sa yo konsa, CPF ou, epi non konplè ou, non manman ou, Epi ou ekri dat de nesans ou. Pa bliye, tout sistèm admèt fòk ou jistifye ke ou pa yon wobo pou kontinye. Sinon ou p ap ka kòmanse. Ou klike Jistifye ke ou pa yon wobo. Epi ou klike sou Anvwaye. Epi vwala, w ap tonbe nan sistèm sa konsa w ap wè eske ou pase. Si w pase, l ap di w ou apwouve. Si w pa pase. lap di w pa apwouve. Pa bliye abòne, pataje videyo sa, konsa lòt moun a jwenn li plis, konsa lòt moun a genyen l. Kòmante, pa bliye nap kite link kote pou al verifye pou wè si w apwouve nan videyo sa sou chanèl la.